Mèsi galman le dosye de Reginald Boulos et Dimitri Vorbe ou pa tande moun yo menm kòman nou vle m panse m ta anvi konnen kòman moun yo ye kòman yo ye ebyen se kòmandan k ka di nou sa kòmandan Vorbe nou kontan wè je nou maten an kòman nou ye ebyen Tafa kòman w ye kòman Micro Verite maten an la avè tout tout staff la kòman nou ye kòman Ayiti leve bon n ap kenbe n ap goumen ou konn jan peyi a ye deja se genbe n ap kenbe n ap kenbe. Antouka, bon, men mèsi paske ou avèk nou la maten an. Tande, avan m ale nan lòt sijè, m konnen ou ka bay plis enfòmasyon ke ou genyen, plis ou konprann. Kòman Reginald Boulos, Dimitri Vob ye nan moman an? Paske ou gen enpresyon pa gen enfòmasyon, gen de bagay nou pa konnen. Kijan bagay la ye? Mwen menm toujou gen enfòmasyon. Mwen menm, men se sa se priorite. Pale avèm, pale avèm, pale avèm.
Mwen toujou gen enfòmasyon. E, nèg sa yo anndan. E nou tou le 2 nan pre-trial, federal pre-trial, konfime, sa ve di, yo la pou, pou yo pa bezwen jije, pa devan jij, pou, yo ka fe 5 an, 10 an la, nan sa yo la, jiska se envestigasyon konplet. Non, non, yo ka fe 5 an, 10 an konsa nan prizon?
Wi. Oh.
Non, non, sa yo pa al devan jij, koman, koman eksplike sa? E, non, paske yo, yo menm se anba ak teoris. yo kenbe w la, sa vle di anba òganizasyon malfetè ki se yon lwa ki pase depi 2001, sa vle di se pa yon bagay ki nouvo non, yo menm nan menm lwa nou kenbe Abin, Don Ramzi, tout Khalid Chuck Mohamed, se menm lwa sa k ap apropriye pou mesye sa yo la kòm moun ki pwomote e finanse. teworis a leksteryè ki menase sekirite nasyonal Etazini. Sa vle di la genyen ankèt k ap fèt e mesye sa yo anndan la a. E yo bliye kote yo wè Boulos mande avoka l e 40 avoka l yo se kile l ka deyò nèg yo di l djonose.

Si se avoka ou ki libere yo fò yo bay lèt kote yo di ke yo pa avè yo yo ekri mosyon avè jij la m te voye dokiman sa ba ou yo di jij la yo pap reprezante misye ankò kounye a la aprè sa misye li menm li tou ajoute jan sistèm sa ka fè sa sa k ka fè sa kòmandan sa k ka fè sa sa k fè ke lè misye demisyone yo pa deside kontinye avèk Reginald Boulos. kliyan an.
Avoka rete lè yo panse yo gon chans. Sèl chans yo t ap goumen la, se pou yo te ka bay Boulos jwenn sitwayènte amerikèn li ankò, nasyonalite amerikèn li. Sa deja fini, li pa ka jwenn li. Kounye a, se sou zak teworis li kanpe. Sa vle di la, avoka sa yo, yo gen de chwa, fè lajan an oubyen yo gen konsyans pou yo konnen yo pa ka mete misye deyò.

Non, non, kòmandan Rod, kòmandan, an an ti jan klè sou sa. Eske se tout avoka yo ki demisyone a, ki retire kò nan dosye a oubyen son pati? Nèt, non, tout nèt. Tout nèt? Te gen 4 fèm, chak fèm te gen 10 avoka. Lè misye t al nan jijman, li te pati ak 38 premye jou a. Dezyèm jijman, li pati ak tout 40 avoka. Sa w di m la a? Se tout fèm sa yo, tou le 4 fèm yo ki revoke, ki di yo p ap, yo lage pye yo. Oh!
Bagay la gate. Bagay la gate. Sa vle di nan moman an, tout. Gate monchè y bon. Pase se sa ke konsa jistis travay. Nèg yo panse se isi, se Ayiti yo te ye kote yo ta fon kout fil. Ebyen jodi a la, se konsa jistis la ap travay isi a la.
Donk nan moman an, Dimitri Vorbe, Reginald Boulos, eske yo toujou nan menm prizon?
Yo nan menm prizon diferan yo pote diferan rad kounye a yo pote yo paske Boulos te gen 2 3 ayisyen yo ta pral depòte ki te eseye ba misye 2 3 ti kalòt yo mete misye anba anba anba pwoteksyon e paske ti ayisyen yo arete pou yo depòte te kòmanse vle kalote misye e kounye a la yo mete misye anba pwoteksyon e men misye la li menm avè avè lòt lòt lòt lòt vakabon parèy li an. yo wè lè yo nan ti rekreyasyon kote yo pou machin pa frape yo a.
Sa vle di yo nan menm prizon men yo pa nan menm espas ba yo diferan.
Yo pa nan menm espas. Nèg sa yo konnen a la, nèg sa yo se tout nan wouj nèg yo ye. Yo pa abiye an ble ankò ni an gri, se tout nan wouj.
Bon, m ap eseye gade la, paske n ap eseye gade sou enfòmasyon, gen plizè lòt zanmi ki di n se pa tout avoka ou ki demisyone, ou menm ou konfime l se tout nèt.
Moun ki di se pa tout avoka k siyen an, tribinal la, dokiman m voye ba w la, se dokiman tribinal la. Tou le 4 fim yo, pa gen youn nan chak, a chak fim te gen 10 avoka ladan, tou le 4 fim w ap wè yo, tou le 4 chèf avoka kabinè yo, tout moun demisyone. Sa vle di si yon moun di w otreman, m voye dokiman, m voye done ba w. Sa moun ap di se biznis yo. Sa k nan men w, se sa jij la asèpte. Sa vle di wap wè nouvo avoka boulos genyen la ou pa wè non youn non lòt moun yo. Sa vle di si ta gen youn ki rete pami lòt avoka yo yo tap non yo sipoze antre nan mosyon sa. Sa vle di yon lòt moun ki di yon lòt bagay moun sa mpa konnen ki lòt kes li genyen mwen menm la kote map pale avèw la mwen anndan kes la la mwen ouvèl la kote map pale avèw la.
An n pran yo separeman pou n ka fini. Kisa, sou Reginald Boulos nan moman n ap pale a la, kisa reyalite a ye sou dosye pa l la?
Ebyen, asosyasyon malfetè, pwomote, finanse gang epi avèk zak teworis an Ayiti. Ok.
Donk jij la se dosye sa yo ke lap trete, eske gon nouvèl dat pa rapò ansanm de dat ki te deja genyen yo? Non paske la kounye a la li menm li deja se li nan pre-trial, lè w nan pre-trial sa vle di ou pa priyorite pou gouvènman an la non. A bon?
Ou di yo lage w yon kote ou tou la? Lè yo sonje w? Y ap ba w kredi si w ta vin libere, y ap ba w kredi pou tan ou fè nan prizon deja. Men kounye a la se ou pa priyorite. Gen nouvo docket pou ane a, gen lot gwo kriminel ki fè lot bagay se yo menm ki gen tan pou yo jije konnya la pou pran jiri. Nèg sa yo se ti kriminel, ti kriminel ki te fè zak andeyò Etazini. Yo pa priyorite. Yo yon konsèn, men yo pa priyorite. Sa vle di pa gen mache prese pou yo al fè jijman pou nèg sa yo. Sa vle di pa gen jou, pa gen dat, Reginald Boulos tout dosye ke l te gen an kou, demach avoka l yo t ap fèt la, tout tonbe nan do nan moman an, pa gen dat pou konparisyon ankò? Non, non, pa gen bagay konsa.
Bon, se li menm, se Donald Trump. Se Marco Rubio misye te eseye fè yon pwosesis legal kontre yo wi. Sa vle di la misye, misye li menm li pèdi kes sa, misye t al eseye sou sekretè Homeland Securite, andan sekretète Homeland Securite, sekretè deta, e lanp lan te nan dèyè l. Kounya la li menm nan se. Se li pa gen rekou sa kounye ankò li pèdi mosyon sa l sa nan dokiman m voye ba w la w ap wè li pèdi li pèdi li pèdi rekou sa tou. Bon
Donk sa vle di la yo jiska prezan pa gen di ou pa gen dat son Reginald Bouzo ou di bagay la ka menm rive nan katran nan si y ap mennen envestigasyon pandan ou nan prizon yo stil ap travay sou dosye pa w sou le ka de Dimitri Vorbe ki sa bagay la ye pou w ka pale la se menm reyalite a?

Antouka, donk son dosye ke nap swiv, bon la pa menm gen dat, si pa gen jou pa gen dat Vlad, pa gen yon dat di, jan komandan Wood, hein, non nou tande, e sa fè maten nou te di aske nou fon pale avèk komandan an ki ta ka di nou men kisa paske dosye a fè silans, ou wè, tout moun fè silans, ou wè, kòmsi tout moun bliye bagay la, pa di ke nèg yo toujou nan prizon. Ou menm wap di boulos nan vre plas li eeh pa gen tan di vin malad eeh antouka donk son dosye ke nap swiv kòmandan Rod na va gade si gen evolisyon ladanl mwen t mèsi anpil paske ou enfòme n de pati sa kisa bagay yo ye nan moman an ou la avèm ou la avèk mwen mètnan bon m tap gade kesyon 7 fevriye se pou sa sètènman m panse ke ou gon kòmantè gen de bagay ke ou ga di n sou sa. Gen anpil enfòmasyon ki bay ke konsèy prezidansyèl sa a ap fè tout fason, tout sa k posib nan kontak yo nan Washington, kesyon lòbi, gen lòt bagay k ap fèt tou kòm e Fils-Aimé ap jwe jiska dat piyon pa l, l ap deplase piyon e jwe bò kote entènasyonal, gen lòt kontak pou gade kijan l ka rete kanpe toujou. Kisa w ka di n pa rapò a dat k ap avanse 7 fevriye a? Ki enfòmasyon ke w ka pataje a popilasyon sou avni pouvwa sa a pandan n ap rive sou dat 7 fevriye a?
An m di w byen, e fize men te mèt te fè jimnas ti l fè, mesye CPT sa yo, m apral di w yon bagay la ke m bay, mwen menm, fize men konnen l pa ka fè, li pa ka fè otreman, yo deja konnen yo pa fè eleksyon y ap pale la se machann y ap fè, epi. Pami 7 manb cpt sa yo, gen 5 nan yo swivi apre apre yo desime k ap arete. Gen 5 manb cpt k ap arete. E fi. Non, tande, non, non, non, kòmandan, fò w ti kanpe, ou pa ka lage enfòmasyon kon sa. Ou di gen 5 manm nan 9 manm sa yo apre manda yo k ap arete? K ap arete pou malfetè avèk gang. Nèg ki gen dèzevidans kote mesye sa yo gen gang ke yo menm yo. an konivans avè l epi enkli premye minis Didier Orso ap pran prizon tou, ap arete tou.
Vous suivez Micro Vérité. Bon, kiyès kap arete yo la kòmandan? Pati? Kiyès kap arete yo? Kiyès kap arete yo?
Annh, enben rete, kiyès ki abitye, ou konnen nou pa gen jistis an Ayiti. Men sa depan, lè nou bay wap wè, rete chita wap wè. Dayè pa gen youn nan yo la ki ka fon pa la e wap wè sa kap pase a paske li an kou envestigasyon preske konplè de tout evidans ke nou genyen nan men nou ansanm avè aktè yo e mesye sa yo konnen ke yap arete yo konnen. Sa vle di sa vle di se tout bon vre 7 fevriye nèg sa yo pap nan figi moun ankò? Non non pap gen bagay konsa pap gen bagay konsa ou mèt make sam diw la pap gen bagay konsa e jodi a la menm mwen menm se Canada m prale la. Nou gogo kont nap fè avèk gouvèman Kanada a, Kanadyen nan, ansanm nou fè, avan yè nou te nan depatman deta a, nap retounen nan depatman deta nan ti semèn lè nou tounen sot Kanada, epi pou nou menm nou jwenn yon sou nou te chita avè OEA, nou fè yon rankont avan yè nan depatman deta, se pou la premyè fwa depi 11 septanm, gon rankont ki depase pliske 3 zètedmi nan depatman deta. Tout sa sou dosye Ayiti a? Sou dosye Ayiti a? Ayiti. Sou dosye Ayiti a kòmandan? Wi se sou dosye Ayiti. Mwen menm se sèl, depi ou wè, se sèl bagay, se sèl bagay mwen menm ki pou ou wè m bay tout mwen menm. Depi se yon bagay ki pou Ayiti, apre sa m pa pral kenn kote. Men men kounye a la.
Depi ou wè se sèl bagay, se sèl sa ki pou fè m asosye avè, kite tout sa m ap fè. Se sou dosye Ayiti. M te mennen de pwofesyonèl ayisyen. nan dyaspora a, m te gen Doktè Remon, m te gen Remon Pyè, m te mennen Doktè Fizeme, epi m genyen moun, se yon zanmi pwòch mwen ankò m gen. Kim Kino te avè mwen, nou te mennen dè biznismann ayisyen, antreprenè ayisyen, m te mennen yo, nou chita avè Sena, nou chita avè Kongrè, epi nan yon depatman.
Ok, men, men, men, men, klè, la ke, e, pwopozisyon ke nou fè, yo, wè ke se pwopozisyon ki, efektivman, ka abouti avè rezilta, e se sa fè nap fè swivi a kounye a la. Prezidan, an Mako yo pat ka prezan, li voye chief of staff li, Madam Viviane Bovo. Ki sa pwopozisyon an ye? M pa vle bliye kesyon lan non, m pa di sa yo. Ki sa pwopozisyon an ye? Stabilite, stabilite, a la, a la. par les haïtiens avec les haïtiens afin que pou se se se etranje kap vin enpoze sipè enpoze a fòk dyaspora dyaspora epa dyaspora vòlè nèg oavc dyaspora moun ki pwofesyonèl. ki deja reyisi Ozetazini, Kanada, pou yo menm yo genyen e yo kapab jwe yon wòl nan fè nan chanjman nesesè k ap vini an Ayiti la. Nou p ap kite yon lòt tranzisyon tonbe nan men vòlè Ayiti yo k ap vle fè tèt yo. Alò se la m te bezwen rive avèk ou. Si 7 fevriye mesye sa yo pap la, ou menm anonse ke gen ankèt kap mennen yo ka menm rive arete yo, kounya la kisa nap dwe fè pou n pa tonbe nan yon lòt gwoup moun ankò ki vin se kontinite yo ke yo ye kòm ap fè menm bagay yo ankò. Nan menm moun yo.
E pou la premyè fwa ou gen dyaspora chita, chita bò tab kote dosye Ayiti ap diskite. Abitid se nan televizyon. Noël, Se nan jounal nou tande men ki desizyon yo pran. Se pou la premyè fwa nan dènyè 5 mwa ki pase la. Se pou la premyè fwa ke nou nou pase nan prèske 8 rankont e m toujou mennen moun avè mwen. Se pou la premyè fwa ke dyaspora a, pwofesyonèl dyaspora a, e pa mandyan, nèg ki nèg ki ki pa janm reyisi anyen Ozetazini ni Kanada non. Moun ki reyisi deja, moun ke ki ki ki la. e pou defann peyi dayiti ki pa pral bezwen yon dola nan men an ayiti ki vle wè peyi a chanje e se pou la premye fwa ke nou chita nan wo nivo nan rankont wo nivo ansanm avè administrasyon an m fè m te gen preske 10 a 12 ayisyen ke ki te vin avè mwen e m ap retounen avè yo ankò washington ou asire yo kòmandan se de moun ki sef. Pa egele non kou site la, e franchman nou konnen gen ki sa ou te fè, kòman ou te patisipe nan mete moun de yo, ou asye ou se de moun ki sif nan diaspora. Mwen mwen bagay, gen mwen gen de lòt bò, mwen mwen mwen sa gen logik ke mwen gen, gen relasyon moun ak moun ankò, bon mwen mwen, depi se pa. moun ki te nan gouvènman ki te nan ki gen yon lis nan vole an Ayiti nou ka toujou pale paske sa kap fèt la epi yon bagay ki ala manyè de diktatè tout moun gen yon mo ap di depi se pa moun ki te vole deja nan kès leta nan ona tout moun sa yo dwe chita mwen menm m di w map chita avè lisifè depi se pou Ayiti. E si sil vle monte nan lanfè pou mèl chita avèl map pral nan lanfè mèl chita ak lisifè paske la se yon bagay on koz kem kwè avèf batay ke map fè la mka reyisi pou nou wè on lòt ayiti son bagay kem kwè ladann mpa gen dout ladann depi ke nou tout mete endiferans nou chita kote ou paka fè peyi avè sèlman pou di wap al gon pakèt moun vyèj. Pa gen bagay konsa sak fè menm si w legliz ou paka jwenn fanm vyèj pou marye kounya. Non men gen de moun kòmandan Rod gen de moun gen de dega ke yo fè nan peyi a deja chèf la nou paka di m nou pral oblije chita moun sa pou n al fon bagay n ap pale de yon tranzisyon de lòt moun ki ka regle yon bagay pou peyi a ki ka mete yon stabilite non si moun sa yo bezwen pouvwa yo pral nan eleksyon men gen de moun ki fè gwo dega y fè yo sou kote fò n klè sou sa wi. Chita avè yon moun pa vle di moun nan ap fè patisipe patisipe. Bon nan nan sa ka fèt la paske la chita tout kou fanmi gen chita tout kou depi yon moun di w ou pa dwe chita moun sa li menm se swa li menm li nan gang ou byen se swa li menm sa ki bon pou li Ayiti a fò chita ak tout kouch wè mwen menm wè telefòn mwen m pa gen moun m pa pale avè l depi se pou Ayiti m tande tout moun fò m chita avè tout moun kraze chak moun gen mwen pa vle di nan moun kap vini pou chanje e pou fè pati de gouvènman an, sa pa vle di ke ou pral fè gen moun nou ka ki pa ka fè pati de gouvènman ki trè efektiv, ki ka ki ka gon lide paske li yo konnen se pi fò moun ki kraze Ayiti se yo konnen tout sa yo fè pou yo kòman yo fè pou yo kraze l menm moun ki kraze a.

se yo menm ki rekonstwi Kambodji, yo jis fè yon double fas. Nou ka pran Malezya, Malezya jodi a la ki yon twazyèm, yon ti nan peyi ki te pli pov an Azi, jodi a la pou yon nan twazyèm pi gwo ekonomi ki gen an Azi. Se menm moun ki te deside nan move bò a pou 35 an, ki deside kounye a la lè gen yon lidèchip epi yo di yo abò, yo chanje peyi yo. Sa vle di afè nou afè nap e e fè ekspilse retire si nap fè yon bagay serye an Ayiti ou pa ka kòmanse depi nan kòmansman pou di sa pa ladan sa ladan chak moun genyen paske chak epòk chak lidè vin avè enfliyans yo gen moun nan ki te ka ale e asosye avè yon gouvèman ki pase deja Ayiti men e moun sa li menm eskel se yonn nan moun ki tap ki tap fè desizyon. Eske moun sa li menm eksperyans li gen nou pa ka toujou itilizel si nap fè peyi pou nou stabilize ayiti nou pa ka retire pèsòn moun ladann non nou ka tande nap chita ak tout moun nan gentan jere deba sa paske si nap fè deba sa nou prale lwen m pap baw manti gen de moun se deyò peyi a pou yo te pou yo ap gad peyi a gen de moun m pap baw manti menm nan graden match la moun sa yo pa ka deyò stad la nèt. Yo pa ka sou teren, yo pa ka sou ban, yo pa ka nan graden, deyò nèt. Men nan ki sa fè deba sa a, kòmandan? Son jeni nan mal li, li pap janm chanje. Depi nan mitan an, li bay pwoblèm. Mwen menm map pale de eksperyans. Menm bòs tab la, e byen lwen. Lè nou fin voye sa Babou Sen ale, nou te di, pa genyen ken moun ki te travay pou Sadam Hussein pou 35 an ki kapab vin fè pati de gouvènman sa. Ok? Nan premye 2 zan, peyi a devni yon lanfè. Pou 2005, anviwon 500 moun ap mouri an Irak. Se doub efas nou oblije fè wi. N al rechita avè menm moun nou te ekspilse yo ki bay lapè an Irak. Mwen menm sa m a di w m pale w de eksperyans. M pa m bon moun k ap vini la pou jis voye moute. Ou pa gen yon gouvènman. Pou ka stabilize, pou di yon lapè dirab, pou retire yon kouch sosyete a, swa ki te fè asosyasyon deja, oubyen ki te fè pati de gouvènans lan, nou ka limite enfliyans moun sa yo, nou kapab limite pozisyon ke yo gen, yo genyen, oubyen si pou yo ta menm gen pozisyon menm. Men nou pa ka ekspilse pèsòn moun si nou bezwen lapè dirab. Sa son fantèz li ye. Tout moun ki di yo bezwen lapè dirab, ki di nou pap pa lak sesi, nou pap pa lak sela, tout moun sa son fantèz. Donk pwoblèm kesyon Dimitri, Vob, Boulos, tout nèg sa yo ka ladan nan bagay la la? Non, non, non, non.
Nan tout yon bagay yo ka di. Sa pa vle di yo pral patisipe. Pou di yo pral nan nan gen enfliyans de sa men yo tout ka gen bagay yo di si Dimitri vorbe ta la vin pale kòman pou pou anpeche gen koripsyon an ayiti nan bagay kontra ki lòt moun ki pi byen plase ke Dimitri sa pa vle lap toujou nan prizon wi si boulos ka vini poul di w men kòman leta ona paka striktire si l ta vle bay sa paske men kòman li menm li abize ona. Ki lòt moun ki pi byen plase ke Boulos? Pandan l ap pèdi kontra pa l yo. Bon, antouka, an n ale, n ap pale de kesyon. Gade, sa se enpòtan, sa m ap di w la se enpòtan. Paske la, nou pa ka n ap pale de gouvènans, de proper governance. Nou pa pale de emosyon, nou pa pale de anyen, n ap pale de stabilite. Ou pa ka stabilite yon peyi sou yon pye. Yon peyi dwe gen de pye latè. Pandan se tan, an nou pran lè lanmè. Lè Lambert paka dwe paka dwe anyen an Ayiti. Men si Lambert ta va vle di men erè li menm li te fè nan dènye 35 an. Kisa nap fè kwè yo? Li ta vle chita avon komisyon ki la pou stabilize Ayiti. Byenveni! E lè e lè l fin di men tout erè l fè yo kot nap fè avè l? Nap nap di l al al lakay ou sa va? Epi li menm lap dakò? Gade sa sa sa konn a se sa ou menm konn a la kote w a la sa se ou menm. Se ou menm ki dil. Anko sa fè nou menm. Se sa kem diw. Moun nan ka menm nan prizon nou toujou pale avèl. Men afè ke pou nou di epi inyore tout moun e on klas la, sa pa li pa yon bagay ki janm efektif kenn kote. An nou pran Itali, apre 45. Mussolini moute an Itali, yo voye l ale 2 zyèm gè mondyal. Prèske 40 pousan. nan ansyen gouvènman rekondwi pou bay lapè an Itali. Sa vle di la mwen sèlman ka ba w yon lis tout fakt istorikal. Pa gen emosyon sou afè peyi. Pa gen emosyon. Sa vle di afè entèl entèl. Tout moun ka jwe. Almay. Almay rekondwi preske 50% sè solda avè anplwaye. Menm moun ki tap kraze Almay ki bò dezyèm gè mondyal ki va sa vle di la ou pa ka ap bay ou pa gon sosyete ou ka konstwi konsa paske moun sa ki te la li non sèlman li deja li genyen fanatik li genyen sipò mèt ke sipò a silans ou ka gon moun yon jèn ou mete la kòm minis jistis jèn sa se te moun sa ki te peye lekòl pou l ou pat menm konnen. Kounya la moun sa still gen yon pozisyon ki gen denfliyans nan gouvèman ou mete a pi gouvèman sa ou kòmanse tande nou paka menm fè anyen ansanm tout jounen se diskisyon paske chak moun gon enfliyans an ensyans miyè
sa lè ou gen ti tchwapè nan gouvèman depi gen nèg solid tout nèg ap rantre nan kal tout nèg ap pran wòl yo tou pap gen dezòd. Sa André Michel pral di nou la nan pouvwa kòmsi li pral met André Michel li pral ban nou konsiltasyon kijan barikad yo te ye alò bon vrèman gon deba deba li enteresan m ta pran plis tan malrezman m paka rete anpil pou n ta fè deba sa men l vrèman enteresan kesyon vrèman nan kondisyon pa nou an kòmandan Rod nou klè sou sa gen de moun ki paka sou tab la fò n klè sou sa. Ou pa ka fè sa. Ou pa ka fè yon diskou wap yon moun se la. Lè yon peyi se yon a rele moun sa yo vin bay eksplikasyon sou sa yo fè peyi a. Nou ka rete. Tande m wi. Nou ka toujou stipifye la jistis. Pou nou arete. Pou nou tande tout moun sa yo. Ou pa ka ekskli yon moun prekondisyon pou yon deba lapè dirab. Ou pa ka. Delimite yon gwoup. Leta kounye a la ou ka stiktye leta, leta ap tande tout moun, leta ap tande a chak moun ap gen entèvansyon, kounye a la si se arete n ap arete, si se moun n ap padone, si se amnisti n ap bay kèk moun ki te vòlè deja, oubyen si yo gen iminite, men fò w tande ou pa ka di, ou pa pral, paske m ap ba l yon egzanp, si w gen minis finans ki pase an Ayiti. Ki moun ki ka baw byen koman lajan peyi a vòlè ou gen minis planifikasyon koman lè di ou pap pale avè yo la yo pa non sèlman yo pa yo pa yon akize epi dezyèmman yo toujou lib yo menm yo deja gen lajan peyi a nan men yo pral destabilize w kounye la si wap tande yo arete yo wi fò yo ka di sa pou yo di ki moun ki pi byen men plase ki pou di tout fo kontra ki fèt an ayiti ke yon ansyen minis planifikasyon. Lè di w pa pale avè moun sa, moun sa pa gen vwa ankò. La kounye a la ou pran yon opozisyon ki gen lajan nan men, ki gen enfliyans nan men li, ki ka achte lòbi, ki ka mete moun deyò an Ayiti pou anpeche mouvman an ateri, kounye a la lè w prale, epi w gen yon opinyon piblik ki divize nan men w.
Si nap pale mwen menm m pale map pale pou nou fè yon Ayiti ki baze a la baz dirab yon stabilite dirab nou pa ka ekskli pèsòn moun pou chita pou pale m pa di w moun sa a pral vin fè pati de gouvènman afè nap di a tèl moun pa ka tèl gwoup pa ka depi nou nan lojik sa se bagay tanporè nap regle. Gen de nèg depi yo nan festen an ou tou konnen fèt la pral kraze. Nome sou sò de koreksyon ki sou biwo a. Yo chaje pwoblèm men yo sou kote yo. Nan tout dosye gen de nèg sou kote. Pandan ke nou konnen nèg sa te kraze lajan peyi a, te kraze lajan petro karibe a. Gade nèg sa yo fè. Te kraze lajan CRH la, te kraze tout nèg. 14 milya de dola. Pandan ou nan
prizon Rod, nou ka pale avèk yo. Men nan plas yo. Lè ou nan veritab plas yo. Exactement. Men an atandan vin chita avèk vès la, debake, gwo festen, vin bwè chanpay epi fè lòbèy, moun sa yo pa ka la. Fò n klè sou sa.
Bon Mwen menm ankò m respekte opinyon. Ebyen pou de gen de figi menm depi wè kòmandan wè banm di w sa gen de inisyativ gen de vizaj sèlman ki parèt nan yo inisyativ la gate epi pèp la tou pa kwè nan moun sa yo m ba w garanti sa ou mèt kwè m ayi fòk pale avè w ou mèt kwè ou mèt kwè obens koute lè pèp la pa kwè èske pèp sa kounya la y ap fè demach pou soti kote yo ye la.

Tout sa yo nan pòch mwen ok si ke ou pa sakrifye pou fè tout bagay sa yo dim ki pèp kap fè tout sa map fè la. Alò la ankò kesyon an vini pase kesyon sa toujou vini pou ou a ki tit èske ou gon tit ofisyèl a ki tit demach yo. Moun tankou w moun tankou w pa dwe ap pale nan lojik a ki tit lan ki tit.
Mwen menm m se jounalis la fòm poze kesyon an pou eliside l pou moun kap tande yo. Koute m.
Nou m dakò, tout moun ki vwa ki di on ayisyen ki gen enfliyans ka pale de ayiti, yo tout se son de kowonpi. M ap al ba w pou ki rezon. Pou la kounye a la, m vle youn nan yo, menm gouvèman ayisyen pa ka gen aksè ak Marco Rubio. Menm gouvèman ayisyen. Mwen menm, m ale fòme rankont anndan depatman deta. M pa gen enterè, m pa bezwen tit pou sa. Mwen menm, m pa ka anyen an ayiti, m pa bezwen, m pa gen kenn foli anyen an ayiti. Mwen menm bay tèt mwen pou kè mwen menm mwen ede chanjman sa. Moun kap di akitit la yo menm ki gen tit menm pale yo m pral gon rankont la wa e babad babad babedos m di yo sa m vle wè yo prezan. Avan yè la m te nan OEA m pat wè youn lè yo te entèpele sekretè OEA vini nan depatman leta m pral chita avè nasyonzini. Tout moun ki gen tikè bon m ba yo defi pou yo nan rankont sa. Alò, se la, tande lojik kesyon Rod. M panse moun ki toujou ap evoke sa a chak fwa ke ou ap pale, lojik kesyon, m panse gen lojik leta avèk leta, gen de enstitisyon, gen de bagay ki toujou demach yo se leta avèk leta. M panse se sou baz sa kesyon an toujou vini, èske ou gon tit ofisyèl, èske ou fè l nan lojik sivil, èske ou se yon medyatè, èske se yon òganizasyon ke ou reprezante. Li trè lojik kesyon an. Non, non, li pa, li pa, li pa m di w, li pa li trè lojik. Non, li trè lojik. Pou yon peyi se blan k ap mete, k ap enstale yon bon 9 pwezidan, ki moun, ki moun ki te bay moun sa yo, sou ki tit moun sa yo te bay pwezidans, 9 pwezidan? Nou pa konsistan. Se menm moun sa yo ki bwe tiraryèl. Yo mete manda dèyè li yo yo retire manda. Se menm moun sa yo ki di w ke ki t ap sipòte André Michel pou dènye 5 an, se menm yo menm ankò ki di bon ok nou dakò n ap pran viza André Michel. Se menm moun sa yo ki te ki fèmen zye yo sou Boulos k ap fè krim nan Site Solèy depi pou 35 lane. Sa vle di moun k ap mande w a ki tit pou w ka defann Ayiti a yo tout Son paket vwayou valpa ki egri ki pa gen enfliyans pou okenn kote mwen m pa bezwen tit imajine w la inyon ewopeyen avan ya fè yon strikti dwa de lòm sou ayiti se mwen yo fè yon link video pou li wi ki pou pale de sa ki gen an ayiti a la wi sa vle di eske e pa mwen k mande e pa mwen k al chache non mwen menm toujou vokal. De pozisyon m kòm yon aktivis pou Ayiti, m fè l devni yon priyorite pou mwen. Sa m ap fè a la a? Mèt ke nèg, nèg Ayiti yo gen milyon nan men yo, mande nèg Makaya yo konbe milyon yo peye la a Washington. Yo pa, mwen menm nan sa m ap fè la a, milyon yo pa ka fè l. Milyon yo pa ka fè l. Sa vle di chak lè yon moun di w de ki tit, m bezwen konnen de ki tit 9 mèk CPT sa yo te antre an Ayiti. Moun la karikom se ki moun ki te bay sou ki tit karikom tante pou l mete moun nan cpt kontre konstitisyon nou an se yon pakèt se yon pakèt moun ki pa konsistan yo jis bezwen pale pou pale mwen m pa kyè de yo m pa fè anyen pou ayisyen tout sa m ap fè m ap fè l pou yon lòt ayiti paske yo tout pi fò nan yo yo gen bouch men yo pa gen yo pa ka yo yo pa yon gondola 5 goud pou yo ale nan pou yo al bon ti kleren paske rezon se djòl la yo genyen m pa gen tan pou sa on moun mande kisa Kisa map diw men kote gon rankont kap fèt ke mwen envite ou menm vini.
Antouka bon antouka nap gentan poun fè plis deba men se enteresan ke nou fè ti echanj sa yo la la repons de se maten ou klè sou sa kesyon an se ke 7 fevrier a pa gen wout pa bwa kesyon eleksyon kap pale la tou ou menm pa gen anyen serye kap regle la dan donk nèg sa yo prale e deja gen de ranplasan gen de moun kap gen de diskisyon an kou pou ranplase yo se sa enfòmasyon an. Yes.
Sa se klè, sa se san pou san, san pou san klè. Eske sa rive gen de non ki sou tab la?
Wi genyen, paske se genyen, genyen de non, m pa pral deli bay jodi a la, kounye a la, men m ka pale avè w offline pou de rezon de sekirite pou kèk moun tou ki an Ayiti la, e pou sekirite pèsonèl yo, e nou pa, epi nou pa vle pran devan. e lòt òganizasyon ke nap travay avè yo, paske sa trè byento gen anonsman ki pou fèt piblik, e se pou rezon sa ke nou pap site non, men m baw garanti gen yon ekip trè trè danble kap travay nan dyaspora. Men fòmil sa, pwopozisyon sa wap pale de li la, se yon pwopozisyon ekzekitif bisefal?
Yes, yes, ap gen yon premye minis, epi premye minis la pral nan kou de kazasyon. l ap pran yon l ap pran yonn nan manb pou fòme gouvènman.
Alò premye minis lan pral nan kou de kasasyon.
Sa se klè, mwen menm se yonn nan bagay. Alò se yon jij a la kou de kasasyon y ap mete prezidan nan pozisyon w ap pale a. Sipoze, sipoze la sa se yon jij k ap sipoze prezidan.
Son jij kap prezidan a pati de 7 fevriye kou de kasasyon.
Yes, yes, yes.
Mesi anpil Rod Joseph. Nap repale, kenbe la. Pas problem frem. Wala, se te komandan Rod Joseph avek li. Nou tap fe ti echanj sa pou maten an. Bon.

A wè kòsi lè kote Kò wè lè vide Bon m ap di nou sa Wè m ap tou di sa Pandan w benz A e zanmi pa m Gagè A e zanmi emisyon ki nan kay la K pase wè nou m kontan wè anpil Malerizman lè a chavire n Men m panse l pral gen yon kòmantè rapid Sou sa w sot ap tande yo Bon bagay nou dwe klè sou li Wè benz Vlad. Gen de bagay depi yap fèt la gen de moun sèlman ou pwente tèt yo nan pòt la bagay la gate. Li gate monchè.
Ah pèp la deja pa ladann. Li gate. Mwen menm menm menm reyalite a. Goubenson nou dwe klè sou sa kòman ou ye m kontan rete bwa maten wi ou dèlè. Bon m salye ou Rubens m salye tout ekip kap fè kòdinasyon pou emisyon an m salye tout pèp ayisyen. Èske w dakò avèk sa?
Misye nap tande avèk anpil atansyon e apwòch e Rod Joseph la. Donk m panse l sèten. Epi moun ki pa ka la nan bagay an ankò. Yon moun ki te patisipe nan kraze peyi a, moun sa pa ka vin boure kostil. Ou klè!
Pa gen deba sou sa frè an. Se de moun ki dwe mete yo a kote pou nou genyen de nouvo lidè, de nouvo aktè ki pou bay leton avèk yon nouvo lidèchip pou avanse. Ann jis fè yon lojik.

Lap chèche iminite, lap chèche pwoteksyon. Pase gon wout ou pran, li wè, li wè vè la. Menm jou gon kou a sège, tout nèg ap nan fè ekta plas yo. Yo te de egare kòm si yo pral fouye tèt. Nan de moun ou, menm depi ou viza, gen de figi. Gen de, gen de pawòl kap pale menm sa, depi moun yo pale ladan l yo gade bagay la. Anben se sa, nou pa ka, yon nèg pa ka, pa ka fin patisipe nan fè koripsyon, nan fè vyolans, nan fè tout dezòd ki genyen nan peyi a la. Epi. Pou m wè on jou, mwen menm Rubenson Auguste, ki pran tout tan m pou konstwi tèt an m, ki rete trè rektilin pa rapò a sa mwen gen, pou travay m ap fè nan le nò, epi pou m wè lè se moun sa ki senbòl de renouvèlman. Se moun sa ki. Ou di ou menm ou pa nan batay pèp. Anyen, anyen, anyen, anyen. E o nivo de pèp ayisyen an tou, ki konfyans? Pa gen okenn moralite. Pa gen, pa gen, paske pèp ayisyen an yo gade aktè politik yo an fonksyon de lè bilan.

E se menm erè sa wi ki ban nou rezilta sa. Ki ban nou sa nou genyen jodi a la. M sonje lè CPT sa a, Rubens Auguste, pral moute, ou sonje vwa m nou t ap pwoblèm. Paske sèl emisyon, sitou nan medya tradisyonèl ki te kanpe dan. Nou kanpe la nou di bagay sa a pap bay rezilta. Mwen menm pèsonèlman gon nèg ki rele nan mikwo m pou l di m s on mechan! Nou tout nou sonje bagay sa a. S on mechan, on kriminèl ou ye. Ou pa vle peyi a mache, se sa fòk epozisyon sa. Nou s on jèday nou s on ye. Se mande nou nou la vè vè. Nou pa mande kou nou pa vle tande l nan pale peyi a ankò. Li rele nan mikwo pou l di sa a. Gen nèg ki rele m gang, gen nèg ki rele m black gang. Mikwo verite paske tou se men nou kanpe anfas sa a. Men se menm lojik la, diskou sa moun yo te genyen wi. Yo te di, finalman fòk nou met tout moun yo ansanm. Se yon delivrans pou peyi a, e pase lavalas ak gwoup goumen ap achte. Men kounye a yo menm kote, se pi bon kote pou n jwenn rezilta men yo te di manti. 19 mwa pli ta, se kwa le rezilta? Zewo. Bilan yo kisa yo ye? Katastwòf men nou te gentan wèl Pase fòn sispann fè menm bagay yo pandan nap atann lòt rezilta e se sa ki kraze peyi a e sak ban nou bilan katastwofik dega sa kap pase sou peyi a donk jodi a sou 7 fevriye a Robinson et Guys nou ap poze kesyon kisak pral pase pandan tout gwoup moun sa yo nan meli melo sa kòman ou wèl ou menm. Bon m panse kòm jèn ki ap gade politik la de prè. Alò fòm prezante w son gwo gwo potorik gason dan le nò m te kontan bon sa e zanmi pam nou grandi ansanm lekòl men monchè m kontan wè reyalizasyon w nan nò lè m rive okap pou sa gade ladi gason piti non gade bon lala pwofesè a linivèsite ou fè pou nan plizyè inivèsite monchè sa fèm plezi m kontan tout fòmasyon yo m kontan travay jan w regwoupe jenès la lòtbò a. Monchè konpliman, konpliman. Mèsi paske ou pase nan kay la maten an pandan ou pa nan Pòtoprens. M panse sa son ak de fwa pa rapò a sa nou genyen kòm misyon nan peyi a. Paske m toujou ap di sa, linivèsite a 3 grand misyon prensipal. La pwodiksyon de savoir, rechèch e sèvis a la kominote. M panse sa w ap fè a la a. Li antre nan menm dinamik sa a pou n pote sèvis. E odela de tout e menas, de tout sa nèg ta ka repwoche w, w ap fè travay ou frè m. M panse se nan menm demach sa ke nou antre kòm jenn gason ki charye yon ansanm de valè sosyal, valè akademik pou nou mete yo pa rikochè an fonksyon de reyalite peyi nou. Ki jan ou menm, o non de tout gwoup jenn sa yo ke w reprezante sitou, Nou gade sètevriye sa nou menm bagay sa kap pale la fen moun sa yo tranzisyon nou pral nan 5 an de tranzisyon la. Bon m panse gen gen kesyon sa li li gen de vole ki ekstrememan enteresan la dan li. Nap vin avèl an ale. Se eleksyon laproch du 7 fevriye 2026. Le 3 avril 2024 nou te gen yon akò politik ki di. Nap voye Ariel ale, nou pway genyen yon konsèy prezidansyèl tranzisyon pou asire gouvènans peyi a. Le 10 avril, dekrè a siyen, li pibliye. Ladan li te gen 3 aks majè pou enplemante gouvènans lan. Premye bagay la se. mete konsèy prezidansyèl la kanpe, moute yon gouvèneman e mete sa yo rele OCAG la ki se Organe de Contrôle de l'Action Gouvernementale. Jodi a la a, konsèy prezidansyèl la moute, gouvèneman an moute, OCAG la pa janm moute. Donk m panse nou n sòm pa an tèritwa enkoni, nou konnen aktè yo, nou konn pou ki rezon. Nou rive jodi a, se kòm si cpt a. konfòme l, nou fèk apran l'histoire de la cigale et de la fourmi. Li fè tout tan l ap chante, l ap ranse. La cigale et la fourmi. Wi, y ap fè demagoji.
Y ap fè sa pou yo fè nan enterè pèsonèl yo. Y ap gagote.
Y ap gagote.
A la dènyè minit, ou wè yo cho, yo fè mache prese, yo bezwen fè eleksyon. Men fò m di tout la jenès ayisyèn, tout moun k ap tande emisyon an maten an la, ak tout ekip la k ap fè kòdinasyon, CPT a, se pa yon kesyon de tan, se pa yon kesyon de mank de teknisite ki fè nou pa rive òganize eleksyon nan fen ane a. Se pa yon kesyon de tan.
Se pa yon kesyon de tan, se pa yon kesyon de teknisite, an map pale an matyè de lojistik, matyè finansyè e ot, men se yon mank de volonte politik. Nèg yo pa anvi fè eleksyon nan peyi a. Gen 2 rezon pou sa. Premye rezon an. Nèg yo deside pou yo kontinye bwote lajan leta. Dezyèm rezon, gen dè aktè politik ki estime ke pa gen lòt fason ke yo ka gen pouvwa nan peyi a ki se rete nan yon spiral tranzisyon pou yo toujou genyen. Ou wè bagay sa wap di la, maten nap pale, map pale. Eske nou renmen ke tranzisyon vin yon mòd de gouvènans? Se yon rejim politik, se kòmsi se yon fòm de rejim politik. Paske se li nou adopte menm an Ayiti. Tranzisyon. Paske se se ladanl nou pran plezi, se konsa menm nap di ke se tranzisyon. Gade nou pral gen 10 ans la san eleksyon, sa pa deranje nou. Wap wè gen nèg nan peyi a la ki pa. Men kite gen yon prezidan kal ki sot nan eleksyon, li komanse deranje tout gwoup otomatikman. Donk nou pran plezi nou plis nan tranzisyon. Kòrèk, wap wè gen de nèg nan peyi a la kap di w, mezanmi nou pa ka ale nan eleksyon, sekirite. Yo pran sekirite a pou pretèks. Se paske nèg sa konnen li pa charye okenn valè nan zòn, nan rejyon kote li soti, li pap ka gen eleksyon. Epi kenbe la. Wap wè gen de seri de lòt aktè tou kap di w fò nou ale nan eleksyon. Moun sa yo m panse yo plizoumwen onèt e se de moun tou ki gen enterè pou òganize eleksyon nan peyi a. Men, jodi a la a, nou a mwen de 3 mwa, 7 fevriye 2026. Absoliman.
Pa gen okenn rezon dèt pou nou al fè okenn eleksyon pike kole ansanm avèk nèg sa yo ki la non. E m panse pozisyon nou klè kòm jèn e. Mwen fè apèl solanèl sa a avèk tout lajenès ayisyèn. Nou pa nan eleksyon pike kole. KPT ap vide. Nou pa nan eleksyon bouyi vide. E jan sa te prevwa nan akò politik yo a nan alineya atik premye alineya, jan l di l nan atik 2 a, jan l di l nan atik 10 la, KPT ap kite pouvwa a le 7 fevriye 2026. E pa gen pwologasyon. Mentnan. Focus la dwe rete autour de sa k te priorite nou. Ki sa ki te priorite nou? Se te gen gen 3 etaj ladan li. Gen sekirite, genyen refòm konstitisyonèl e enstitisyonèl, epi genyen eleksyon. San sekirite a nou pa ka genyen eleksyon, san refòm konstitisyonèl e enstitisyonèl la nou pa ka genyen eleksyon non pli. Se 2 premis yo. Se 2 premis yo ki pwal bay derive sa nou bezwen. Pou rive a eleksyon fò pase la. Ann gade byen. Jodi a ki sa KPT a mete an plas pou bay sekirite. Sekirite zero. Sa vle di premye chantye sa yo pase yo pase out de li menm. Dezyèm chantye a ki se refòm konstitisyonèl e enstitisyonèl. pou nou genyen plizoumwen pase men nan konstitisyon, fò m di tout peyi a tou, konstitisyon sa, se pa paske tout konstitisyon pa bon, men gen de pati nan konstitisyon, pa egzanp, nou gen de vwa, de devwa, wi, de obligasyon, ke, trè byen, ke konstitisyon 1987 la, trè byen, pa egzanp, la separasyon de 3 pouvwa, la gen yon, gen yon amalgam, gen yon amalgam nan kesyon 3 pouvwa, fòk nou gade sa. Refòm enstitisyonèl yo, fòk nou gen yon CEP ki kredib, fòk nou genyen dè enstitisyon ki la pou kontwole sa k bay pase nan peyi a. Ki sa w wè KPT a fè? Li fin nan m kwè jwiyè 2024, te gen yon dekrè ki kreye komite pilotaj ki pou fè yon revizyon nan konstitisyon an, ki pou vini avèk yon pwojè de sosyete pou gade leta, pou gade relasyon ant sosyete a e leta, ebyen soudènman ki sa w wè ki rive? Nan out 2025 lan, menm nèg sa yo ankò, avèk kantite volim lajan ke w konnen frè ranm, ke mwen menm m konnen, ke tout peyi a konnen ki te depanse nan kesyon referandòm, nan kesyon e konsiltasyon popilè pou nou vin gen yon referandòm pou nou vini avèk yon nouvèl konstitisyon, yo pran yon dekrè, yo elimine li. Donk, sosi di, menm nèg sa yo. 600 milyon goud.
600 milyon goud.
Menm nèg sa yo, yo pwouve ou klèman ke yo pa gen okenn volonte pou nou bay sekirite a, ki tan zewo, pou fè refòm konstitisyonèl e enstitisyonèl. E, men jodi a la, ou pa ka vin pale m de eleksyon. a mwen de 3 mwa ki lojik se yon absidite mwen menm kòm pwofesè inivèsite kòm jenn gason ki taye ki rete trè rektilin ki ap fè travay nan kominote a m pa k ap ankouraje sa e se pou rezon sa nou di pa gen eleksyon yon pike kole ansanm avèk KPT sa KPT ap kite pouvwa a le 7 fevriye 2026 e nou menm nou p ap ekate nou de fokis la fokis nou se sekirite. Refòm konstitisyonèl e enstitisyonèl e Nou rete la. Mentnan nou rete la. Nou bezwen moun konsekan.
Odela de 7 fevriye 2026 KP te a ap kite pa gen pa gen yap rache maka yo kanmenm yo bay te a pa gen wout pa bwa pa gen blag. Non m pa nan kesyon de nèg ap vin di rediksyon di CPT nou pa la. Klè. Nou pa la nou pa nan rediksyon di CPT se sa nou sot ap di talè a la pa rikòchè ansanm avèk Doktè Rod yon seri de nèg pa ka fin kraze peyi a. Yo mete gouvènans peyi a a zewo epi nou pral kontinye nou bay yo di nèg sa yo nou pral ba yo plen pouvwa ankò. Nou pa ladan li. Donk, nou, menm erè ke nou te fè yo, nou pa p kontinye nan erè sa yo. E nou estime ke se de endividi ke nou te pran obò de lari ki ban nou sa nou ye jodi a la. Nou sipoze ke nou prale vè des enstitisyon. M pa oblije di ki enstitisyon. Men, si nou gen yon enstitisyon, nou bay gouvènans peyi a, donk nou ka antisipe rezilta. Se de nèg, banm di w, nèg sa yo la a, lè yo fini la 7 fevriye, yo tou prale kote pou y ale wi. Ou pa gen okenn kote ou pral chache yo. Men si gen yon enstitisyon nou bay gouvènans peyi a, nou ka konnen ki kote n ap jwenn enstitisyon sa a pou y responsab tout dega ke y fè. O dela de 7 fevriye a, men. Alò, se nan ka kon sa, se pa pensitisyon, se moun nan. Ou ka pon chaj. M dakò, men la pèson moral, men enstitisyon ap an dosè moun nan. Konpon m byen, wi? Nou pwè nou chwazi yon enstitisyon, enstitisyon se pa yon moun, se yon endividu. Nou pwè chwazi, nou di, bon, vin ban nou an kout men nan tèt peyi a la, nou bezwen asure gouvènans lan, vin ban nou an kout men, de nou l pa nou joun yon moun. Alò, se la ankò, wi, tout pwoblèm nan se. Kiyès ki pral chwazi pou sa? Se kiyès?
Ki nou k ap chwazi l la? Nou pral chwazi. Ki sa pwoblèm nan?
Mentnan, fòk nou gade bagay la bokou pli pratik. Gen plizyè vwa nan lari a k ap di fòk nou voye ka pete ale. Wi, fò n trè pridan. Nou pa pral fin voye ka pete ale epi pou nou ale nan yon vid. Enstitisyonèl ki pwal ban nou menm sa n te genyen apre Ariel Henry a. Wi KPT a prale, men ap genyen de seri de moun ki la, pa egzanp le gouvèneman, gouvèneman pap ale, gouvèneman ap rete la. L ap asire l, paske latik, wi, latik 49 de la konstitisyon di sa, apre katriyèm manda prezidan, donk le konsèy de minis, Prendra les rènes de l'Etat. Donk, gouvèneman an ap asire l ke. Men nou pa ta bezwen se tann li lè y ale tou pou gon pwopozisyon serye. Vwala. Donk, gouvèneman sa ki la, l ap asire li, odela de 7 fevriye, ann atandan ke aktè politik yo, sektè politik yo, se pa avèk de moun ki patisipe nan kraze, nan sa n te genyen la non. De lòt moun ki plizoumwen kredib, ki charye yon ansanm de moralite ke pèp la fè konfyans, ki pral chwazi ki kote n dwe ale. Eske n dwe ale vè. yon monosefal, èske n dwe ale vè yon bisefal? Kounye a la a, pou nou rive la, gouvèneman sa a ki la dwe genyen dè modifikasyon oubyen dè chanjman majè ladan li tou. Kote n ap genyen dè yon remanyeman ministeryèl pou nou genyen dè minis,

Nou konnen Ayiti li menm, kesyon sekirite a, nou pa pou kò nou. Fò n gade entènasyonal la nan zye tou pou n di yo sispann blofe nou. Si w ap ban nou dèz asistans, n ap pran dèz asistans nan men w an matyè de lojistik pou nou genyen pou nou mobilize lame, pou nou mobilize lapolis. pou nou mobilize fòs de represyon gang yo e pou nou genyen yon klima ki plizoumwen favorab pou nou òganize eleksyon, ki ka mennen nou vè lè eleksyon. E mwen panse se la nou dwe ale. Mwen panse ou kòrèk.
Nou te kontan fè ti pale sa avèk ou Rubenson Auguste, se zanmi pa nou. Okap ki reprezante la, pa bliye nou salye tout moun Okap yo ki rele n se radyo translasyon, translasyon k ap fè yon gwo travay e Okap Ayisyen ke nou salye tout moun Okap nèt e ki branche Miko Verite ki p ap rate emisyon sa a. Antouka, deba anpil men fò m tou di sa, banana fini. Mwen wè gon lojik wi nan pwovens yo sitou. M pa konnen nan 7 depateman paske gang viv ansanm yo, yo gen 3 depateman ou rann ou kont. Yo gen 3. Sou 10 la yo gen 3 toujou. M di toujou paske ou pa gen anyen k ap anpeche ou pa janm konnen. M wè gon mobilizasyon wi sou kesyon eleksyon sa nan vil de pwovens yo. Petèt m pa konn si w swiv gwoup ki sou tou nan vil. M pa konn si w gade. Bon veye bay sa. Bon veye bay sa. E yè m di w yè swa m. Gon bagay la. E pi m fè kèk kontak nan reprezantan nou yo nan pwovens yo. Gon mobilizasyon wi sou bagay eleksyon sa nan vil de pwovens yo. Gon pakèt ti jèn la ki trè motive ki gin tan di yo kandida wi. Mwen tout nèg m ki tap fè kanpay chanje profil whatsapp chanje se
Haa Mwen se pap gen eleksyon non se fè tout sa Mwen ajoute la mwen konnen Se se se Se sèlman sa nap di Pepinyè wap pepinyè sa trè danjre wi Yo trè danjre
Yo trè trè danjre Kom si yon neg we. Kom si nou pa konn reyalite peyi a. Nou pa konn sa kap pase nan peyi a. Paske petet kote ni a pa gen ou petet gen sekirite ou byen. Men kou se kese nou tout pa nou pa vivi yo. Wi, wi. Mesye, fon poze. Ou pa oganizasyon pati politik nan pou vens yo mwen mobilizasyon sa. Fon poze. Wan kle ou Benson. Fon poze. Ok? Fon poze. Se vwe ke be nou ka bete nou bezwen vin chef, nou bezwen vin senate, devite, men fon poze. Men se pa nan eleksyon trike, se pa nan eleksyon trike nou pral chèf la. E pa nan sa, e pa nan bouyi vide sa. Kom si nou nèk yon lojik eleksyon. E pa nan sa. Ou kon moun nèk vèta kòp pou ta pale de eleksyon, pale de eleksyon avèk M. Gérald Gilles, Vètilè. Se grav, se terib. Pou dega moun sa yo fè la. Pou panse vre ou kom si ou panse vre men men nou gon problem nan tet nou mesye. Ou panse vre kom si moun sa yo ka fè eleksyon. Pou dega moun sa yo fè la. Pou sak fèt nan peyi a. Pou panse eleksyon avè yo. E nou poko wè dega nou.
Se lè nou gen yon lot strukture de gouvernance. Nou pral konnen de kont de dega ki nèg sa yo te fè. Se lè sa nou pral konnen.
Se lè sa nou pral konnen. Lè kon lot gouvernance. An la se yo ki kebe machine leta. Pa gen yon kap de vale. Pa gen yon kap konnen. Mesye fon poze. E se la nou dwe klè, si pa gen yon minimum de sekirite, pa nou ka pale de eleksyon. Se vre nou bezwen kandida, se vre nou nou pa wè ba eleksyon nan peyi a lontan, men an nou pa pouse konsa. Ase pa bliye Ruel Vaillant ou tan de lòt bagay ki pase nan peyi a. Nou paka gen kandida la mwen k cho tou wi nan akavite a nan moyiz mwen ou jan chal ou pa ekip mwen yo gen lajan nan man yo kòb la cho kòb la cho nan mwen yo pap kite tan pase an tou ka bon e nèg kasasyon gen lè ou t fè kè yo kontan maten an la. Nèg kasasyon yo kè yo kontan paske yo tande yo di son jij kou de kasasyon. Mwen al etidye bagay sa, mwen wè ka konprann. Wi, kou de kasasyon. E pa di w se Washington k ap fè bagay yo. Washington, e pa sa nou di maten an. E sa nou ye? N ap swiv.